Li santi l pa kapab ankò. Son sèl mo l repete. E se mo sa k ap touye tout fanmi an a yon jou. E se mo sa tou n ap remèt devan Bondye pou Bondye ba nou jistis. Paske lèzòm pa ka ba nou jistis. Lèzòm pa ka ba nou l. Se Bondye k ka ba nou jistis sa nou bezwen an. Lè li vann nan sal operasyon an, son sèl bagay li di anvan l trepase prezans sè a. Li di, M pa konn kisa m te fè polisye yo non, poukisa yo fè m sa? L al fè wout li. Byenvni sou chanèl Jennifer Charles pa bliye abòne kòmante pataje. Kap febli nou tout, se pawòl sa kap ba nou tout kouraj, Bondye wè li ale a tout inosans. Bondye wè, li ale ak tout inosans li. Paske yon moun nan dènye bout k ap poze tèt li kesyon ki sa l fè ki fè l la a, se pa yon bagay ki fasil. Si l te konnen l te fè, l t ap reziye l, l ale anpè. Li t ap reziye l, li pa t ap regrèt lanmò a pitit la ale a tout dlo nan je li. E se sa k ap touye manman a nojou. Depi youn nan nou parèt nan lakou a, Pou l mande w kote l te ye paske m konn wè l avè w kòman w fè vin la san li se grenn bagay sa k ap touye moun se lè l kanpe l di kisa m te fè polisye yo m pa konn kisa m fè yo non pou yo mete m kote m ye a pou yo fè m li di o jezi papa kisa m fè polisye yo pou yo fè m sa epi apresa. Dlo ponpe nan je l, li al fè wout li. Li ala tout regrè, li ala tout inosans li pandan l ap poze kesyon ke menm li menm li pa ka jwenn repons lan, li ale san li. Ebyen nou menm nou pap ka ba l jistis. Nou pa ka ba l jistis. Nou pap kapab. E mwen menm priye chak swa. M rele Bondye chak jou. Paske m gen 3 jou depi lendi pou rive jodi a, jodi a fè 4 jou. M fè lendi, m fè madi, m fè mèkredi, m fè jedi, dlo nan je. Manje pa gou nan bouch mwen se pa pou granmesi. Fanmi ap rele, jounalis a rive jwenn mwayen kounya al nan lakou a. Paske yo sot voye video ban mwen vle di sa nou paka kenbe sekrè paske si nou kenbe sa yo sekrè tou nou pa konn konbyen jèn kap pase nan menm sitiyasyon an nou pa konn konbyen moun kap vin sibi menm sa nou menm nap sibi la jounalis peyim yo nou paka fè travay la bay vag nou pa kapab abandone paske nou pa gen peyi pou nou gen jounalis peyi sa nou gen an nou paka gen jounalis ladann nou pa kapab. Aktyèlman la, bò lakay nou nan 48 la chaje ak jounalis ki vini k ap fòse paran yo pou paran yo di pou yo di wi se yon jounalis ti nèg la te ye e l pa la di kòman fè pou n ap bay manti sou li pandan se tan l gentan pèdi lavi l pandan l pèdi lavi l kounye a la nou menm pou nou pral bay manti sou li jis pou nou ka fè lòt jounalis plezi pou yo ka jwenn jistis pa yo non. Nou pap ka fèl. Nou pap ka fèl. Nou pap janm ka fèl. Konnya pou yo kanpe, pou yo di son militan politik li te ye tout sa se dosye. Nou touyel nou pa gen problèm non, nou pèdil men kite lala anpè. Kite lala avèk onèl a respèl paskel pat vòlè l pat kidnapè e sil te sa menm nou menm fanmi an jounen jodia nou tap pran kouraj. Sil t gen sa nou tap kanpe nou tap di bon entèl mouri nan vòlè entèl mouri nan kidnapè mwen menm mwen toujou di sa m gon pitit mwen m konnen se vòlòy m konnen se se se sak pa sa wap fè ou pase mal map reziye map kriye paske se manmanm ye se 9 mwa m te poto nan vant doulè a pat dous m te ka mouri nan akouchman m te ka mouri nenpòt kote map kriye paske se pitit. monte men map di bondye banm fòs paske se nan pye travay ou mwen men lè yon jèn lè yon jèn pèdi lavil nan sikonstans konsa on a pou nou fè je nou chèch hein menm lè se jounalis nou ye nou toujou bezwen konnen pou nou pote enfo pou nou dis pou nou sove tèt nou nou menm men nou pa kap fòse pou paran yo ap di mezanmi video a mgenyen. Paske moun yo filmel pou mwen yo filmel e pa de jounalis ki nan lakou kay la la aktyèlman moun ki ret dèlma yo nou ka fon kout pye kou anndan 48 nap wè si yo pa gentan ale e pa de jounalis ki ateri nan lakou a pandan yon fanmi an dèy pou nap vin di pou yo di konsa son jounalis misye t ye pou yo dil alyaske moun nan gen pitit li nou gen fanmi nou pou nou pa konn sal ye. Hein! Pou l ta yon jounalis pou nou pa ta konnen nou kounye a pou ap fòse nou di son jounalis li ye. Kot bagay sa soti? Hein! Paske jounalis anfas m pa konn anfas kisa jounalis ye kounye a yo menm yo bezwen prèv pou y al pou y al fè konnen ke misye son jounalis pou yo fè konnen ke men kòman jèn jounalis yo ap tonbe bagay. Non! Non! Fòw konnen, gen kèk peyi ou ye se pa tout bagay ou aprann. Mwen menm m toujou zonm moun sa. Mwen menm m son moun ki renmen dwa anpil. M renmen dwa anpil. Men m toujou di al gaspiye kòb mwen an Ayiti pou m al aprann li kisa m pral fè avè l. M prefere deplase, m al yon kote ki ki ki te ka fè m pi mal. Pa gen pou m ap al gaspiye kòb mwen Ayiti ankò nan aprann pil lòk e pil sesi pou yo ka touye m demen pi byen. Pou yo ka aprann kòman w echèk mwen, pou yo ka aprann kòman w bat mwen lè y ap bat mwen. pou yo ka itilizel kòm bato pou yo k fin ansanm avèm ou konprann kounya pou nou pranl pou nou fè konnen ke li son militan politik kounya pou manman ap kanpe pitit li pat nan politik pitit mwen pat nan politik pitit mwen pa konn bagay politik men pou nou ap akize yon moun malgrel mouri pou nap di son militan politik li ye Son militan politik li te ye se sak fel mouri se bagay politik li tap regle en en Evelyne sincère te mouri an nan politik li te ye lot yo nan politik yo te ye poukisa chak fwa gon jèn ki mouri nou toujou ap chèche yon bagay pou nou met sou dol nou toujou ap chèche yon bagay pou nou met sou dol gen kouraj tou pou nou konnen lè nou fon moun mal gen kouraj. E pou nou gen kouraj pou nou di a entèl mouri inosamman, li pa t dwe mouri konsa. Se pa t sa nou te vle non, nou te aji pa emosyon. Chèche yon pawòl bay fanmi an menn lè nou konnen sa pa ka rekonfòte yo, men pa dèyè klou pou n ap mete sou apse a. Pa chèche klou pou n ap met sou apse a pou n ap fè konnen li t on li t on militan politik hein li t on jounalis ki bo konbyen fwa nou konn wè l nan bagay lap lap lap filme lap dis lap dat sèl sa m konnen li la fè se sa peyi a ofri l se chita bay blag avèk zanmi bò lakay li lè w wè yo sot bò lakay yo y al y al pi devan sa gen dwa kaye sa jodi an la yo di w a an nou an nou rive kot entèl la nou prèske nan menm zòn nan. Pou wè al pi lwen, ou mèt konnen se yon pwogram oubyen kèk aktivite ou tande yo di ou baz ou prale, e depi ou wè youn, li difisil pou pare lòt yo. Se lè m ap mande Valdo, m di Valdo kote ou te ye? Paske m konnen timoun sa yo t ap viktim. Si yo te la, yo tout la te ka menm kote. Paske yo pa t ap aksepte pou yo ap gade, pou yo ap pran malere a konsa, pou y ap matirize l pou yo pa pale. Sitou pou Valdo. Valdo pa t ap gade l non. Li pa t ap gade l konsa non, li te ka pa ka tire kout sou yo men li pa t ap gade l konsa. Li t ap, li pa t ap kite yo pran l devan l nan konsa. Ou konprann? Lè m di Valdo, kote w te ye Valdo? Valdo di legliz la m ye wi paske son mayestwo l ye. Li di legliz la m ale. M al jwe pou legliz lan wi. Li di nan vandredi mwen menm a misye nou deyò a. Nou fin tchip byen tchip nou antre. M al mennen misye anndan lakay li. Misye ap anmèdem tout nan wout la li dim demen se vre baz men a wè antre non epi li di konsa nan demen se vre m leve m di lèm sot nan legliz la nan jèn map pase kote misye pou m vin bay bay li di demen se vre se sa m aprann wi Esther di si se sa wi yo kite pou mwen kòm nouvèl se sa wi kounya pou yon moun pral vin dim li te sesi li te sela kisa. Sa vle di nou fin touye l fizikman, n ap tiye lespri l tou kote l ye a, pou nou pa ka kite l ale anpè? Pou nou pa ka kite l ale anpè? Enben cheri, Som 103 l ye wi. Bondye pa janm pa bay jistis a moun ki sibi enjistis. Wi, l ap bay li wi. Nou menm nou gen dwa, nou pa, bon, nou pa ka jwenn, nou p ap janm jwenn li. Nou p ap janm jwenn jistis.

Ou konprann? Ou byen ya di se yon vòlè, se yon kidnapè ya fè yon dosye met sou dol, ya bouche nou. Kòm peyi nou an se sal fè pi byen, se sal ba nou. Lè nal dèyè yo, lè nal chèche pyès li, pase fò nou jwenn pyès li ki nan men yo a, yo pran pyès li ya ale avèl. Ou konprann? Si yo pa jete yo, kòm se yon vòlè, se yon chen yo touye ya, si yo pa jete yo, lè nal dèyè pyès yo, ya touye nou. Paske lè nou parèt fò nou ka gen kè pou nou di yo, nou manje vyann lan, nou manje l men kote vyann nan ye nou mèt al pran l. Nou manje l, ba nou pyès la non, nou manje l nou mèt bay nou mèt bay pyès yo. Nou manje l, nou mèt nou mèt al pran l kote l ye a, sale l, fè sa n ap fè avè l la. Paske lèzòm nou menm nou twò mechan. Nou twò mechan. Depi moun nan gen inifòm sou li, depi moun nan chèf, li bliye si se ayisyen li ye, li bliye si se menm san, si se menm anba menm drapo nou ye, si se menm peripesi a nou tout ap pase. M pa di w pa fè travay ou non, fè travay ou paske w ap travay fò w fè l. Men konbyen faut-il de tan, menn lè yon jounalis te salte w, te pale, te di l pa filme nou oubyen delete videyo a. Hein? Konbyen fotil de tan pou sa ta fèt? Nou konprann? Konbyen fotil de tan pou sa ta fèt? Kounye a pou mete touto fanmi an de, pou mete tout moun, pou mezanmi map mete video wi, map mete yo sou Instagram wi pou nou wè, pou nou wè lakou a wi, maten an pou nou wè lakou a plis pase santèn moun e pa vèy pitit la non byen e mwen menm a chak fwa m tande yon moun ap di m konsa RIP Entèn mwen menm son kout kouto banm pasem poko ka aksepte lanmò a mwen menm. M poko ka aksepte l non mwen menm.